Lekòl rete yon kalfou kote tout kalite moun kwaze, se premye espas timoun pile pou l kapab sosyalize. Soti nan matènèl rive nan inivèsite, cheminman an se prepare sitwayen, sitwayèn pou okipe pòs enpòtan nan sosyete an. Menm si objektif lekòl la youn pou tout, se chak elèv ki trase chimen avni l. Pèfòmans timoun yo se sous fyète paran yo lè kanè a gen bèl nòt. Lè Ti Mari pa pot bonbon siwo, machwè gonfle, kout matinèt ak sentiwon fè kenken. Souvan, reyisit timoun nan pa depann sèlman de li. Pafwa, se metòd aprantisaj lan ki pa koresponn ak pwofil elèv lan, osinon anviwònman l ap viv lan pa pèmèt li resevwa kòrèkteman sa pwofesè a ap bay lan. Poutan, gen timoun, malgre kondisyon minimal yo pa reyini, l ap bay rezilta kanmenm. Sou mache travay lan, pi bon eleman yo, se pa fòseman sila yo ki soti nan gwo lekòl. Anpil timoun ki te nan lekòl kominal, lise, inivèsite leta reyisi enpoze yo. Entèlijans, aptitid, atitid, se kèk eleman spesyalis levasyon yo konn avanse pou esplike sitiyasyon yon timoun konpare ak yon lòt. Youn nan prensipal misyon lekòl se bay tout timoun menm chans pou yo reyisi nan lavi, yon apwòch Bourdieu dezapwouve pou l di prensipal misyon lekòl se ranfòse inegalite nan mitan klas sosyal yo.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
Pierre Bourdieu prezante lekòl kòm yon eleman nan pil ak pakèt zouti andedan yon ideyoloji ki reponn ak yon bezwen espesifik ki se repwodui kapital moun pou sistèm nan kontinye egziste. Se yon travay ki pran tan, e jodi an toupatou nan mond lan, pesonn pa wè reyisit yo san yo pa pase lekòl ak inivèsite. Isit Ayiti, ale lekòl se yon eksplwa, e an reyalite si w pa pase lekòl, se tankou w pa t nan sosyete an. L'école conservatrice, les inégalités de l'école et devant la culture, se yon tèks Pierre Bourdieu ki te pibliye nan Revue française de sociologie nan lane 1966. Nan dokiman an, otè a pote yon kritik sou lekòl li estime ki pa bay chak timoun menm chans pou reyisi. Okontrè li kwè, ideyoloji k ap domine yo kreye espas sa pou lejitime inegalite ki genyen nan mitan klas sosyal yo. De prensipal agiman yo se lekòl lan, lòt lan se anviwònman timoun nan. Angle mort. Pou sa ki konsène lekòl lan, Bourdieu eseye montre pitit fransè yo genyen plis avantaj pase pitit etranje ki vin etabli nan peyi an. Si sa rive paran timoun nan gen mwayen pou l voye l nan yon lekòl ki gen non, lis pwoblèm timoun sa a long anpil. Premye tèt chaje a se metrize lang lekòl lan ap fèt lan ki se fransè. Bourdieu eksplike pwofesè k ap fè klas lan pati ak lide tout timoun ki nan sal lan pale epi metrize fransè. Sou baz sa, li pa gen yon tretman oubyen yon atansyon patikilye l ap bay pesonn. Anplis, eksplikasyon l yo konfòm ak reyalite timoun k ap viv nan peyi an. Mete sou sa, sistèm nan monte yon fason kote metrize lang nan rete youn nan kritè dominan nan evalyasyon pou chanje klas. Angle mò!
Menm jan lekòl lan mete distans nan mitan klas moun ki nan boujwazi ak sila yo ki nan klas mwayèn, se konsa li kreye distans nan mitan klas mwayèn ak sa yo ki nan pwoletarya a. Yon reyalite Ayiti konnen trè byen lè anpil kad nan sosyete an deside peye lekòl chè pou pitit yo sèlman nan lide pou l fè lòt frekantasyon. Timoun yo ap pale kreyòl pandan y ap aprann nan lang franse e gen timoun ayisyen ki nan lekòl angle pandan ni manman ni papa pa pale lang konsa. Kijan Bourdieu abòde kesyon anviwònman timoun yo pou l esplike inegalite nan mitan yo? Se sa nou pwal gade nan pwochen pati emisyon an, rete konekte. Angle mort Angle mort Angle mort, yon emisyon pou founi je gade sa retwovizè pa pèmèt ou wè e ki ap rive sou ou. Pierre Bourdieu enskri lekòl lan nan yon kouran ideyolojik kote l reflete aspirasyon klas k ap domine an, e se sou baz sa a jisteman li konpare reyalite timoun ki nan klas boujwa ak lòt yo pou l montre pa gen ni egalite ni ekite. Anviwònman l ap pale nan tèks lan fè referans ak sitiyasyon paran yo ki se yon lanp k ap klere chimen pitit yo. Bourdieu eseye montre yon paran ki gen diplòm se yon plis pou pitit li. Si sa rive, de paran yo gen diplòm, se tankou timoun nan deja genyen yon kiyè lò nan bouch li. An klè, Plis paran yo kiltive, se plis yo kapab transmèt savwa ak konesans bay timoun nan. Sou baz sa, li estime yon timoun klas mwayèn oubyen pwoletarya ki frekante lekòl e ki poko li okenn otè, ki pa janm wè yon bibliyotèk, ki ap pale franse difisilman, li pap gen menm randman ak yon lòt ki genyen ankadreman manman l ak papa l pou ede l nan devwa l ap fè oubyen k ap diskite ak li de sijè literè ak syantifik. Angle mò.
Pierre Bourdieu avanse kèk eleman lwazi pou l montre tout diferans ki genyen ant twa klas sosyal sa yo. Pou ti boujwa a, li montre stil mizik li kapab djaz, li kapab enterese al nan mize, al nan zou, vwayaje pou l wè lòt bagay, fwote ak lòt moun ki genyen lòt kilti. Poutan, timoun klas mwayèn oubyen pwoletarya pa fòseman genyen pèspektiv sa a pou anrichi lespri l ak lòt eleman ki soti de anviwònman chak jou l. Psikològ Paul Clerk, ki sou menm pozisyon ak Bourdieu, fè yon analiz pou l demontre lajan pa prensipal eleman ki kapab louvri pòt pou yon timoun reyisi nan yon lekòl. Istorik akademik paran, manman avèk papa, e menm aryè paran kapab ede tou ou pa nan reyisit timoun nan. Pou rezon sa li kwè zafè chans egal pou tout timoun yo nan lekòl se yon pawòl san fondman. Èske tèks sa pote eleman ki kapab ede konprann jan paran ayisyen wè lekòl? Se ap dènye pati emisyon an. Angle Mò, yon lòt rega sou aktyalite a. Pwendvi yo anpil sou wòl ak misyon lekòl dwe genyen nan nenpòt sosyete. Sepandan gen anpil chèchè ki pèsiste di lekòl se yon zouti sosyalizasyon e gen lòt ki soutni lekòl genyen pou prensipal misyon konsève distans ki genyen ant klas yo pandan l ap fè sosyete an kwè tout timoun genyen menm chans pou reyisi. Malgre tèks lan pibliye nan lane 1966, li pote de twa eleman kadraj ki kapab ede konprann anpil fwa, timoun yo pa reyisi se pa paske yo kreten, men se petèt paske anviwònman yo pa gen repondong pou mete yo nan menm nivo ak lòt timoun yo, osinon pwofil yo pa koresponn ak metòd aprantisaj lan. W ap koute emisyon Angle Mò.
Pesonn pa enterese poze kesyon sou sitiyasyon yon paran ki pa konn li men ki ap fè tout sakrifis posib pou pitit li kapab yon bagay nan sosyete a. Wi se yon fyète pou manman doktè a se yon machann chabon. Wi se yon fyète pou papa avoka a se yon chofè kamyonèt. Li t ap fè sans tou pou sosyete a voye je gade anpil paran ki envesti tan, lajan ak enèji nan yon timoun ki finalman pa travèse liy arive an. Ki sitiyasyon paran sa yo? Angle mòr, yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik. Anpil paran pa konn ki sè pou yo rele pou pitit yo reyisi nan yon lekòl. Genyen ki peye lekòl lan tèt nèg pou sèlman esplike nan konvèsasyon lekòl pitit li chè anpil. Yon lòt kategori twouve l nòmal pou y ap peye lekòl lan epi paralèlman menm pwofesè a ap fè lajan ak yo nan bay leson. Gen timoun ki pa t ka fè nòt nan tèl lekòl, kou l rive nan yon lòt l ap briye. Ant aspè kapitalis lekòl ak vokasyon l genyen nan yon sistèm ideyolojik, li lejitim pou lekòl gratis lan sispann slogan an Ayiti, li pètinan pou responsab levasyon isit di sosyete an kote l pwale ak lekòl peyi an gen jodi an e finalman kòman rezoud pwoblèm lekòl ak plizyè vitès sa a. Angle mò.
Si an 1966 Pierre Bourdieu t ap poze pwoblèm inegalite nan mitan klas sosyal yo nan lekòl an Frans, An 2024, kiyès k ap analize lekòl peyi an ki pwale an dekrenchendo? Kiyès k ap reflechi sou modèl edikasyon nou an kote inivèsite ap fè kou franse mizanivo pou moun k ap etidye medsin apre plis pase 14 lane nan yon sistèm edikasyon frankofòn? Èske otorite ki nan levasyon yo ap kontinye fè parad pou di yo bati lekòl oubyen louvri lekòl nan tèl geto? Èske n ap kontinye itilize lekòl pou kreye plis konplèks ant pitit sòyèt ak moun ki gen ti mwayen oubyen n ap chita reflechi pou konnen ki lekòl pou ki Ayiti? Emisyon Kaba, N ap ba w randevou semèn k ap vini. Pwogram sa a te rive posib grasa kowòdinasyon Jacques Desrosiers, dokimantasyon Coach Marketing and Management. Reyalizasyon Gregory Gard Teknik Rikem Production Prezantasyon Jacky Marc.